E ou wè lontan deja, an m di w, ou wè lontan, kòmantè yo te konn deranje m. Men ou wè kounye a, m pap ba w manti, tout jounen m ap ri. Ou pa wè lè m avè w tout jounen m ap ri?
Alèz. Tout jounen m ap ri. Paske depi m moute sou Instagram nan, m wè moun yo ap fon seri de kòmant, m oblije ri. M oblije ri. O Litwit, one love. M ap rele w talè O Litwit, ok? M ap rele w talè. Ok, m byen kontan yo mande m, m byen kontan moun yo mande m pou kot madanm mwen. M byen kontan moun yo mande m kot madanm mwen. Menm lakay mwen la, menm lakay mwen, men, menm lakay mwen, men madanm mwen pa la li menm. Wè, e lakay mwen m ye, wè, e lakay mwen m ye la. E chanm nan m pa ka ouvè l paske m gon matant mwen ki sot Ayiti jodi an la, nou fèk sot chèche l. Ok, men kay mwen, tout kay mwen vid. Kot Kasayòl?

Men cuisine mwen. Pandan tout moun ap di e ke madanm sesi, madanm sela, madanm selaba, madanm patati patata, men. Wè, kòm li fè nwa.
Oh, gen yon moun ki di konsa?
Kòmantè sa bèl wi. Moun sa di konsa, Se atis ou ye, fòk ou aksepte konpliman ki bon yo e fòk ou aksepte betiz yo tou paske wap toujou jwenn sa. E wap toujou jwenn sa. Menm si ou te fè tout bagay pou, wap jwenn sa. Tande, m ap di nou sa, m ap di nou sa, tande, madanm mwen, m te toujou gen pwoblèm avè l, m te toujou gen pwoblèm pa m avè l, ok, m te toujou gen pwoblèm pa m avèk madanm mwen, men, e ke, kòman, kòman, kòman w eksplike sa? Kòm si, pou m gen yon altèkasyon ansanm avèk madanm mwen, epi pou madanm mwen chwazi li menm pou li aba. Fò nou pa, m ap di nou yon bagay, lè moun. Tande, lè yon moun, lè yon moun aji. Mesye, m ap pran lanmou e pou wi. Lè yon moun aji avèk imoralite, tande, tande, tande, tande, tande. Lè yon moun ap aji an imoralite, nou menm ki fò a, nou dwe, nou dwe ede moun sa a. Nou dwe ede moun sa a. Paske, premyèman, Premyèman, m gen pitit avè w, premyèman m gen pitit avè w, ou chwazi, ou chwazi pran pitit mwen pou al dòmi kay moun, pou al dòmi kay zanmi, sa gen tan son san drivayèz, sa gen tan son ak de imoralite. Kòman m fè gen tout kay sa mèt la m jwenn kote pou m ap bay moun dòmi epi pitit mwen ap dòmi devan kay moun nan? Koman nou konprann sa fanatik yo? Se pa voye moute mèt la. Lè nou tande yon bagay se pa pou nou vin moute sou entènèt pou nap voye moute paske nou pa konn vi moun. Paske banm di nou yon bagay, lè moun nan kanpe dèyè kamera avèk vi privel la e 2 bagay diferan. Èske nou konprann? Fò nou pap voye moute. Pandan se tan, m te gen dwa, m te gen dwa, m te gen dwa ale nan, m te gen dwa ale nan nenpòt komisarya la m fè yon plent pou li la epi pandan se tan li pa gen aksè a anyen nan. Paske m gen pitit avèl m pa tap janm ka rayi yo sim pa sim pat renmen lèl t ansent m tap fèl retire pitit la sim pat renmen lèl t ansent m tap fèl retirel e si pa malè m ta fin fè youn avèl m pa tap fon dezyèm se sa poun konprann se sa poun konprann fòn wè moun nan yon moun ki fòl li ye e sim pat fout ou kòman w konprann pou gen pou gen de pitit avèk yon nèg. pou kite kay ou, epi pandan se tan pou moute, pou chèche kontak medya, pou ap chèche kontak de medya imoral, pou ap bay, pou medya li menm li ap poste yon bagay kon sa men. Pou medya a pa ka di, pou medya a pa ka di, a, monchè, e, madam, eske sa w ap fè yo byen reflechi l? Paske mwen menm gen de moun ki konn vin devan m, l ap vin, l ap vin mete m nan kondisyon. Sa pa bliye nèg sa yo viv de sa. Non, men menm lè w ap viv de sa, fò w ede moun. Byen ke YouTube, byen ke YouTube la li menm, byen ke YouTube la li menm, YouTube tonbe nan sitiyasyon la. Gon pakèt moun ki monte sou YouTube,

M pa fache non, men de tout fason fò moutre moun yo defwa. Fò moutre moun yo defwa. Èske ou konprann? Fò moutre moun yo defwa. Mwen se pa gen atè tou la, mwen se konsa, konsa, konsa. Grate tèt mwen ap grate m konsa. Demen se fò m lave cheve a m penyen. M pa konn si ou konprann. Moun yo, moun yo men, waw. Paske lò ou bay tèt ou di ou son medya nèt la, ou son limyè. Lò ou bay tèt ou di ou son, byen ke m konnen YouTube la gon pakèt bagay medyòk. Byen ke m konnen youtube la gen yon pakèt medyòk ladanl la, moun yo monte sou youtube yo pa regle anyen k serye, yo jis fè vye se vye se vye moun. Ou konnen jan w di l la, m te wè kòmik yo, ou konnen gen anpil gen anpil medya tou k ap travay pou atis yo, ou pa konn sa? Gen anpil k ap travay pou atis yo, atis yo gen yon zen ba yo, yo di konsa, fè sa pou mwen, travay sa pou mwen, tèks moun sa pou mwen, joure moun sa pou mwen, so gen anpil k ap travay avèk atis yo tou. E bagay m konnen wi, nou pale bagay m pa konnen non, bagay m konnen, m pa fè pèsonalite pèsòn, men sa m di se bagay m konnen, gen anpil medya, sitou medam yo, gen anpil medya k ap travay ak atis yo. Bon, yon sèl bagay, yon sèl bagay. Lè frè yo pran pòz yo, bagay, medya yo k ap pale pou yo cheri. Anpil medya k ap travay. atis yo. On sèl bagay atis pam. Atis pam on sèl bagay li ye e nou ap travay ansanm nou kòmanse travay nap travay nou pap janm bouke travay e ti sa yap fè yo paka fè nou bouke travay e ti sa yap fè yo paka separe nou yo paka fè nou fè wayy. Mèt se mwen, ou menm, manmanm, manmanw, Kouzen nou ki gade feuilleton nou yo nap still travay pozitif. Nap still depanse pou nou fè bèl feuilleton, pou nou fè bèl bagay ki sanble ak bagay entènasyonal. Se bagay sa nou pral fè. Yon sèl bagay map di moun kap di yon sèl bagay map map swiv moun kap di moun kap di oh yo dezabòne avèk widiana oh yo pa bezwen map tou di nou sa mwen bezwen abòne nou tout men abòne nou pa enpòtan map tou di nou sa

Okipe yo. Tande, Media la banm di yon bagay. Nou bezwen abòne nou tout. Paske san nou, nou pap ka moun nou vle ye a. Nou pap ka rive kote nou vle rive a. Ok? Men abòne nou youn pa enpòtan si nou pa fè sa. Mwen ap di konsa, Widiana bouzen sal, ou vòlè mari moun yo. Sa vwa sa vle di? Pa reponn sou sa. Pa reponn sou sa. Moun sa pa konn sa l di a. Ou pa bezwen reponn sou sa. Ok. Ok, Jack. Ok. Ban m di w. Nou bezwen abòne nou tout. Paske san nou, nou p ap ka rive kote n vle rive a. Nou p ap ka fè sa n vle fè a. Nou p ap ka rive nan zò, nou p ap ka rantre nan zòrèy moun nou vle rantre yo san nou. Men abòne nou youn pa enpòtan. Afè nap vin di e oh m pap abòne avè w kaka nap pale la Nou si nou vle abòne Eske nou eske nou la On sèl bagay Mwen non son moun ki emosyonèl ki gen gwo san wi pozo On sèl bagay non On sèl bagay On sèl bagay Il suffit ke nou menm sa nap fè a nou met cho nou fè l byen nou fè l pou l satisfè grenn moun kap gade la. Politoyip!
One love baby.
Depi dimench se mwa vo a manman m chita gay nou ki gad feyton an nap satisfè je nou nap fè yon bagay ki bon epi map tou di nou sa tou moun ki pou moun nou pap ka di sa moun ki pou yo gade nou konprann nap fè sak bon an nap vin avèk bagay ki pozitif la kanmèm ou konprann nap vin avèl
exactly sa ki enpòtan On sèl bagay m vle nou konprann, moun ki pou renmen Widiana ap toujou renmen Widiana, l pap janm rayi Widiana. Moun ki pou renmen Wilgi nèg vivan l ap toujou renmen Wilgi nèg vivan l pap janm rayi l. Ok? Epi tout moun ki pa renmen m al anba. Ok?
Gen moun ki fanatik fidèl k ap rete. Wi. Ou konprann sa m di w lan? Ou menm ki pou ale yo prale, men sa k pou rete yo l ap rete. Em konnen ou pa ka ale vre. Fò ret la pou w joure m, fò ret la pou w di m betiz san m pa fè w anyen. Bon pafwa nou pa santi nou raz? Nou wè ki valè betiz nou di m pa janm okipe nou, m pa janm reyaji e m ap stil pa okipe nou e m ap vin plis metrize toujou. Konprann? De jou an jou se yon lòt Widiana kap genyen, pap gen gwo san ankò, pap gen woy woy ankò, m garanti nou sa, m garanti nou sa. Non non pa gen gwo san, pa gen gwo san, depi w gade w. M garanti nou sa, de je m ap aplike sa w di an, Widiana se dènye lobo pou medya jwenn pou yo fè sou sou nèt la. Yap poste w wi, pozitivman palan yap poste w men e pa negativman.
Nòmalman, nou fèk kare, nou fèk kare koupe l menm paske depi nou renmen l. Merci mon amour.
Epi map tou di w sa tou, epi map tou di w sa tou, map tou di nou sa tou. M pa okipe yo mari pa. Kòm etan done ke nap di bouzen, nap di Widiana bouzen, nap di Widiana bouzen, nap di Widiana bouzen, mwen menm yon sèl bagay m konnen depi m leve m toujou tande granmoun ap di. Ok yon sèl bagay m tande granmoun lontan toujou ap di prefow gon fanm bouzen nan menw lèw nan malè la defann ou ke w gon fanm ki maledve nan menw ou ka gon fanm li kondane w nan prizon poutèt sèlman l maledve ok so yon sèl bagay m vle yon moun konprann si Widiana bouzen m dakò l te bouzen men l pa bouzen ankò Widiana kontra DG a l pa bouzen ankò ok se sam vle fè nou konprann.

Widiana se dènye nèg li tap pran li pap pran nèg ankò ok kòm li konn lote nèg li pap lote ankò pase mwen menm mwen kanpel la ok epi lapè sak pa dakò bwè pwazon.
Yo deja di yo pral nan fè deja wap bay bagay pi al fè buzz.
Non e pa kesyon de buzz. Ou just di moun nan sa l anvi tande a, that's it. Pase si m kapab, si m ka pale konsa nan yon show, si m ka pale konsa nan yon show, yo ti aske yo still ap di m pran w, m avè w, m avè w, m avè w. Esansyèl se di pou n di wi dja. Nou di wi that's it. Èske ou konprann sa m vle di w? E di pou n di wi epi tout bagay fini wi. Se sa yo vle tande a, ou di l yo deje. Of course! Èske ou konprann? Si se vre nou vle tande m avèk Widiana, paske nou menm Ayisyen nou gen ti mantalite. Ayisyen pa dakò pou l wè yon fi a yon gason kanpe nan yon onm ap pale. Depi yo wè l se. Yo pa dakò. Depi yon fi a yon gason zanmi yo, yo toujou di se non. Waw men. Se that's all. E rezon sa k fè w Ayiti jan l ye a. Ou wè tout peyi ap fè efò sof Ayiti ki pa ka fè efò. Se mantalite nou wi. Se mantalite nou k fè nou ap trennen konsa menm. Tout peyi nèt ap fè efò. Gade la Sendomeng mezanmi. Mesye, moun yo di ki ki fè bagay la pa pou lapè menm non. Kòman?
Sa vle di? Sa vle di sa vle di. Ou pa bezwen di moun yo sa an, yo anvi tande a. Paske lè medya a pran l, li pral ripòs li, l ap entèprete l jan l vle. Ou konnen se sa k toujou kreye zen yo? Ou fè pòs ou, yo entèprete l jan yo vle. Ou fè live ou, yo vini yo ba l sèl, yo met magi, yo met piman, yo entèprete l jan yo vle. Ou wè sa a la? Yo pral telman postel an tou lè ka m swete e dènye bagay yap jwenn pou yo poste tou. Moun ki joure manman nou an. Moun ki joure manman nou an. Moun Manuelita Manuelita Guerrier a ou menm ki joure manman nou an. Ou tou fèm wè ki moun ou ye. Ou tou fèm wè w son moun ki san manman. Pase si w te gen manman ou tap konn ou tap konnen lenpotans manman. M gen presyon son kout loray ki kale w. Si w te gen manman ou tap konn enpotans manman kanmenm. Ou konprann? Ou pa konn enpòtans manman. Ou pa konn ki valè manman gen nan lavi ou. Epi tou, ou konn ki pi gwo pwoblèm m gen avè yo, DG?
Ou konn ki pi gwo pwoblèm m gen avè yo? Pi gwo pwoblèm m gen avè yo, yo gen dwa wè, ok, yo wè sa, yo wè sa li nwa. Yo pa menm konnen si gon lòt entèpretasyon nan bagay lan. Yo jis tou tonbe di betiz. Yo pa bezwen tande lòt moun ki nan koze an. Kòm m toujou tande yo di yo pa jije yon sèl moun. Yo yo tande yon bagay yo tou kòmanse joure. Yo pa mèsi konn si l te verite ak si l pa te verite. O yo kòmanse joure. O my God.
Yeah man.
Gon anpil anba live lan la. Yo pale sa yo pa konnen. Yo yo di tout bagay. An tou ka. Mwen m bal pridan avè yo. Se travay mwen m vin fè DG. Se travay nou nap fè. Epi nap kite yo pale. Son nasyon k pap janm edike, son nasyon ki, son nasyon, son nasyon kap mouri, son nasyon ki fèt, son son nasyon k fèt konsa kap mouri tou konsa. E pa fòt nou, nou pap janm edike non. Nou pap janm edike non, son nasyon k pap janm edike ditou, ditou, ditou, ditou non mèt la. Konprann? Nou pap janm ka edike pase nou pa bon. Son nasyon k pa bon. Konprann? Son nasyon k pa bon. Ou imajine w, m pral eksplike w yon bagay. M konn nan tounaj isit, M konn nan tounaj isit, ou imajine w pandan n ap fè tounaj, Dominiken k ap pase, Dominikèn k ap pase.